Bonswa. Koman ye? Nan yon peyi konsa, ki sa w fè la den yon chita pou kote konsa? A, m fè yon ti chita, ou konnen, anndan an fè cho, m vin pran yon ti van la. Se vre? Wi.
Menm mwen menm tou, anndan lakay mwen tou, fò ta di, son solèy li ye wi m pa kapab ankò sou li chalè a tèlman rèd se ke m wè w chita la m di map map vin pale avè w pou m kapab ede w nan sa w se ke ou di andan lakay ou fè cho ou pa ka sipòte ankò ou vin chita deyò a la pou kont ou men m vini la m te kapab pran yon yon vantilatè m te kapab bay chalè a pou ou. Auditionoe?
Oh, pa fè sa. M fè sa plizyè nan tout kote m pase, moun y ap brele yo pè chalè, solèy a rèd, se mwen menm yo toujou rele nan zòn nan. Se vre? Wi. Ba bon.
Mwen m patap, mwen m pap kapab pran ou kòm auditionè m nan papa. Se vre?
Nan.
Epi, an pasan, M wè w toujou pase nan zòn nan souvan, sèke mwen m toujou wè w, a vle di m toujou gen je pou w nan zòn nan. Lè w pase, ou toujou domine m nan zòn nan. Ki sèl bagay. Sèke m wè w toujou pase nan zòn nan souvan, m anvi. Souvan?
Wi.
Souvan ou di oswa souvan? Non.
Sèke ou ka toujou ede m. M ka di yon pawòl, ou panse li pa gen sans ou ka ede m. Ou byen tou? Esou pa yo di. Ok, ok, pa yon pwoblèm. An pasan, wè kiyès k ap viv nan kay la? Mwen avè mari m.
Se vre?
Wi.
Men,
ou gen, menm de lè ou gen mari, m panse ke nou kapab rete zanmi, se ke m renmen ou, m vle pataje lanmou m gen nan kè m avè ou. Non, li p ap kapab.
Paske mari m trè jalou. Se vre?
Se ke m pap baw manti, menm yon ti avyon m gen, m vle pataje avèw. M pran, m pran, nan manda moun yo, m tande powèm, pwovèm sa yo deja. M pa vle pwovèb sa yo ankò. Non, pa fè sa.
Paske nou menm gason nou gon bagay nan nou. Lè nou wè fi a bèl, nou jwenn li sou chemen nou, nou toujou dekanpe l pou nou bay dyalòg. Epi demen si Dye ve, nou tèlman brize kè fi sa, Menm nan mou domi li pa ase poul kanpe. Wi sèke gen plizyè jenn gason nan lari a ki vakabon se vre mwen m pa baw manti ou mèt kwè nan mwen sèke lè ou jwe nan vim ke ou pap regrèt tout sa mariw kaba ba ou mwen m kapab ba oul tou kison gason genyen mwen pa genyen. M pa kwè non.
Wi ou mèt kwè nan mwen sèke m pap janm brize kèw
Mezanmi lavi a pa mande pou yon moun rete deyò ankò paske Pa gen yon bagay ki plis enpòtan deyò a. Men nou ta vle tout moun vini repanti pou nou kapab jwenn yon chans pou nou kapab kache nanm nou. E nou toujou konnen sa. Nou pa ka pè moun ki ka touye kò a, men se moun ki ka touye nanm nan pou nou toujou pè. Nou swete ke chak moun maten an kote ou ye a, nou vle ke ou fè yon wòl de fas

Ou pa bezwen okipe l. M telman renmen fanm sa, mwen m pa menm bal m ka menm bal m ka pran pou li, fanm sa se kesyon fanm ke renmen anpil li toujou domine m nan zòn nan, m pa wè m pa jwenn lòt fi aprè li menm ki renmen m konsa non. Men sa lap di a se pawòl Bondye y ye ou pa dwe inyore l. Mwen m konn se pawòl Bondye li ye, men sa pral depan de pawòl li pral di m nan, sèke se ou menm m renmen se pa pawòl la m renmen. Enben w gen pou peye sa pi devan wi. Ah m Pi pap devan peye, w gen pi pou m peye pap peye sa okenn bagay, m kanmenm. pap peye okenn bagay.
Dayè ke ou renmen m, m renmen w, m bay viv avè w nan kay a 2. E m pap ka viv san ou menm. Si w pa bò kote m, m pap santi m alèz. Se si w pa, si si w pa la, m pa la. Bon frè m, espesyalman se pa fanm nan m ap pran, Se pawòl Bondye map baw paske se sa ki posib poum pataje se sa Bondye voyem vin fè.
Bon frèm m panse ke jan ou move konsa ou marye deja frèm? Non m poko marye deja men aprè sa m pral marye tout bagay yo gentan prepare nèt m pral marye avèl sèke m wèl chita la li tris bay sa ou m vin mandel kijan kisak pase nan zòn nan li tris konsa men ske li mal m pral marye avèl. Alò vin byen gade, fanm nan pa menm fanm ou menm pandan ke w ap pale avè m konsa. Men si m ap preche pawòl Bondye, m panse ke ou ta kapab pale avè m. An pa fè sa. Sèye, m pa menm rekonèt mesye a non, pase l ap pase wè m chita la a, wè m chita bò kote m la a, l ap pale sa l ap pale a wi. Enben, si w wè sa, m pa ba w manti, swa nou marye nan wout la, oubyen tou, sa w vle a, n ap fè. Mwen m ap tou marye avè w la a. Bon Mwen wè pa ou gen wè nichon sa map kap pase. E si mari m parèt la e jwenn w ap fè tout bagay sa Mari, yo? mari, mwen m pa nan kozon de mari, menm de lè boo m ka pran prizon pou ou, menm de lè mari w te vin la, se, m pa renmen mari a se ou m renmen. Si.
Ebyen sèm, bon m wè frè a pa vle tande pale de Jezi, èske ou menm ou prè pou w resevwa Jezi? Wi m prè.
Che, cheri m, poko m ou di w prè konsa? Bon mwen m poko prè, mwen t gason m poko prè mwen m gintan anvi, wi ou prè pastè? Pastè, m prè, se mwen k ap pran l. Wè la.
Dakò dakò nou kwè ke eske ou prè tout bon tout bon vre jodia la ou vle. Wi jodia la m prè ak tout kèm.
Men m pap m pap baw manti cheri e tout bagay yo m gintan achte a sam pral fè avk yo kounya.
Cheri seleman m diw si marim parèt la si marim parèt la I ta vin fè tapaj pou l bat mwen. Ou ka kanpe anfas li. Oh, pa fè sa, m gen kran e m gen souwen tou. M gen kran. Piga w kouri lè w wè l. Kouri, mwen menm konn kouri.
M pap kouri devan kwa, kwa pèsòn, en. Kwa kèl nèg ye a, m bi mèt se sa l te ye a, m pa vle ba li kran. Enben se la m ye, m a wè. Oh, m gen kran, pa fè sa. Ou mèt kwè nan mwen wi. E la m ye, m ap wè, i gen vin vin. Madanm moun pa madanm ou. Ou gon jan pou w ye. Wi, sa, m gon jan pou m ye. Sèke dabou wè, m t ap pale avèk fi a, li te kanpe, li pran premye pawòl la, li pran dezyèm, li pran twazyèm, se kwè l kwè nan mwen. Sèke li poukò fè desizyon epi di m wi li renmen m. Men, s on fi, m kapab vrèman di w sa, li gentan di pou m achte tout sa m gen bezwen nèt, bag, zanno, tout sa li bezwen, m gentan prepare tout lakay la la, sèke li men kounye a men l di m non. Lè y wè w la, li di m non. Sèke genlè gen lanmou nan kè l pou ou.
Non m panse ke mwen menm tout moun m toujou rankontre pase ke Bondye avèm yo toujou gen lanmou nan kèm pase ke lanmou fratènèl la li la pou tout moun. Wi, sa pral depan de jan lanmou li ye a. Li ka renmen w pou fi ak gason. Frèm pa okipe vakabon an kap pale tande regle sa pou regle pawòl Bondye wap regle la. Kounya tout sam te kite achte pou mal fiyanse marye avè w kounya m pral vann yo li pap ka sa non m pap ka vann yo non non m pap vann yo. Eti frèm tou wè sa. Se pa Bondye ki mete w obliga w pou renmen avèk yon fanm pou fanm nan renmen avèk w. Depi fanm nan te di w non m panse ke w ap kwè ladan l. Paske li di w li gen mari l. E paske ou poko resevwa Jezi, pito w resevwa Jezi ki kapab rete nan vi w pou toutan. Paske m panse ke tout sa m ap di w la, se pa bagay Bondye ankò vle.

Vant mwen vid, vant mwen ap bouyi. Epi mwen menm, ou tande koman nèg ap pale, ap manje kasabay zavoka, mwen menm chita la, vant mwen flak. Depi maten leve la menm anyen pa fè pou mwen. Fanm sa gen twòp pye lejè, m pap ka sipòte. Menm yon ti gwòg m poko ka bwè. Akoz de m pou, depi w fin bwè gwòg la fò jòn ou bay pou distrè w.